Hello guys pa bliye m se nèg Mexique lan so pou kounya map viv isi an ozetazini men m toujou kenbe menm ti bagay la pou nou se ba nou enfòmasyon m konnen ke nap chache paske nou pa vle pran manti nan men lòt moun ebyen jodi an nan videyo sa m pote sa m pote pou nou la se paske nou toujou ap poze m kesyon kisa k pase òganizasyon Mexique la ki fè yo fèmen an e kisa k pase gen petro ki ouvri men. Se pa menm jan li te ye pa avan an e se ki sa ki pase kounya la. Ebyen guys nan video sa m vin pote yon ti esplikasyon pou nou tou kout e m pap pran anpil nan tan nou e map tou mande tou avèk ou menm ki apèn tonbe sou chanèl YouTube Nèg Meksik lan se abòne avèk chanèl sa pase sou chanèl sa depi se afè vwayaj de Meksik e ki enterese w kòman pou vini oubyen sa kap pase sou fwontyè Etazini avèk Meksik m mande w pou abòne avèk chanèl sa. Paske se de sa nou pale sou chanèl sa. Ebyen jodi a la guys janm te di nou an la nan video sa m pral pale de konsènan de kisa ki rive òganizasyon yo e ki koz ke ki fè ke l pa kab antre moun jan l te konn ap antre moun nan kounya la. E menm avoka nou kapab ap swiv kounya la menm se lò ke ou gen lajan nan men w yo pa vle pran lajan ankò ebyen kisa ki vin rive. E pou m kòmanse m ap di nou ane pase an 2021 òganizasyon yo te ouvri e se nan menm e mwa sa menm ke yo te fèmen e si pou ou menm ki apèn kòmsi ap tande pale de òganizasyon ou pa konnen ebyen yo te toujou konn fèmen e yo te toujou konn reouvri ankò e lè yo reouvri se apre 6 mwa yo toujou Ii. Fèmen pòt yo, paske yo toujou ouvri pou sèlman 6 mwa chak fwa. E 6 mwa a fini, yo oblije fèmen pòt yo paske se aksè sa sèlman Lèzetazini ba yo. Men, ane sa se diferan pa rapò avèk lòt ane ki sot pase yo. Ebyen, kisa ki pase pandan ane sa? Ane sa, nou kapab ap swiv ke se lajan pou bay avèk anpil avoka e menm lòt òganizasyon tou pou kapab antre Ozetazini. Epa avan sa pat konn fèt se sèlman ou rantre san va depanse yon goud men kounya la nèg yo vin vye bagay yo kounya se lajan pou bay ebyen se sa ki vin yon pwoblèm kounya paske peyi lèzetazini ap mennen gwo ankèt sou avoka e avèk òganizasyon kap pran kòb nan men imigran yo pou antre nan peyi lèzetazini e se sak fè nou kapab wè lotrejou tout òganizasyon te fèmen se lèzetazini ki te mande pou yo fè yon kanpe pou yo te kapab mennen yon envestigasyon de kòman ke imigran sa yo ap antre nan peyi Lèzetazini, paske pawòl la rive nan zòrèy yo, anpil imigran peye pou yo kapab antre nan peyi a. Ebyen gen gwo konsekans dèyè envestigasyon sa peyi Lèzetazini ap mennen an pou tout òganizasyon yo twouve oubyen avoka yo twouve ke ki koupab nan bagay sa. Yo gen gwo konsekans yo pral peye pou sa e ou menm si ke ou gen lajan nan men yon avoka e avoka sa li twouve li nan menm envestigasyon sa y ap mennen sou li an tou li ladan ebyen lajan w nan li kapab pèdi ok e ou menm tou si potko bay lajan m ap mande w piga w pou bay lajan nan moman paske peyi Lèzetazini ap mennen envestigasyon. Sou òganizasyon avèk avoka sa yo. E imedyatman ke yo ba yo yon lajan e yap mennen envestigasyon sou yo ou pap tande yo ankò lajan lan gen tout chans pou li pèdi. Pa bliye guys m se nèg Mexique lan m te pote ti video sa pou nou pou m pou m te kapab enfòme nou de tout sa kap pase sou fwontyè a avèk òganizasyon yo ki fè ke yo fon ti kanpe tou piti nan moman la men pi devan oubyen apre nan fen mwa menm yap fèmen nèt Paske sa deja prevra pou yo fè pandan mwa sa. Pa bliye abone pataje sou te rmen video a.